Mesye sa a m renmen l a mò. Ki kalite mesye Dire gen lakay li ki fè ou tonbe jiskaprezan? Se kòmsi se w ap pale kòmsi se yon moun ki fenk renmen pandansetan apre twa katran nou vin ap viv separe gen anpil lòt bagay ki vin antre. Konbyen gen timoun gen bagay? Ki sa l gen lakay? Li se yon moun ki saj, ki trè saj, ki trè supportive, li sipòte m nan. Tout sa map fè, si jounen jodi an m kapab la chita pale avè w, se akoz de Mesye Duré. Tout kredi sa yo se a li menm. Son l toujou ap pouse w, li toujou. Se li k toujou ap pouse m, li k toujou ap leve m pou di m, ey al nan studio, fè sesi, fè sela, si m kapab fin mete yon biznis sou pye la, li, nou just match, ou konn wè yon perfect couple, lè yo di w, m pa di nou perfect paske things happen, but nou just. Nou click li saj li tretem kom Nou pa janm fache nou pa janm batay lèm di pa fizikman non mot vèbalman Non wi nou t fache gen de fwa li sot nan chanm nan lal dòm a timoun yo wi sa ariv Ok men We are human beings Nou toujou rete soude Ou konprann men nou toujou rete soude So far so good Trè trè byen Avan w di dekoneksyon an. Bòy sa nou fèl kat sou tab m gen anpil respè pou ou mwen gen anpil respè pou tout moun e palem de ou menm avèk Blandedy ke nou te bon zanmi pase mwen menm m te konn pase sou entènèt la m te konn wè nou te konekte e relasyon sa kijan l te kòmanse amitye nou antre kijan sa te kòmanse. Ahh Wilfrid se te yon biznis ke mwen te genyen, mwen te genyenl kòm yon brand ambassador. Ok. Men m panse jodi an it's about Florancel Luce. Non men eh. Jodi a se souke n vin souke. Nou vin pale de souke, nou vin pale de atis Florancel Luce, m panse ke an nou kenbe l la. Cause you know se pa enpòtan ankò.
Ou panse sa? It's not. Eske chapit sa fèmen?
Chapit sa ap byn fèmen. M panse chak moun ap fè wout pa yo. Ok, pou n fèmen chapit la, brèfman, separasyon nou te fè anpil pale anpil. Eske se te yon bagay ke w te wè k ap vini? Se te yon desizyon ke w te pran? Kote ke w te di bon this is it? E paske nou te zanmi anpil, jis pou n fèmen chapit la. Èske se t on bagay ke w pa t atann ki fèt briskeman? Bon, se yon bagay ke m pa t atann. M pa t panse t ap gen tout chalè sa a apre sa. Paske kòm yon, mwen menm yon fam dafè ki respekte moun, mwen te fè sa m te sipoze fè. Ok? Mwen te entwodui yon biznis avèk medya. Sa m fè, lè sa fini, mwen jis fè tout moun konnen ke sa te fini. Sètou. M panse ke lè m di. Sa fini, m panse chak moun ta fè wout yo. Ok. E chak gen enpresyon. Se pa t sa l te. Se pa t sa l te. Èske w te panse l ta pral vin tonbe nan yon fas a fas antre ou menm avèk Blondedy? Ou pa t panse sa apre separasyon an? Pase nou te fanatik yo te renmen nou, soude. Fas a fas, si gen yon moun ki anfas Florence, se Florence.
M renmen sa Men te gen anpil prank ap voye Te gen anpil prank ap voye Gen mizik ki soti Gen bagay Se sa k fè m di Fas a Fas la Pase moun ki t ap swiv nou Fanatik yo yo menm Menm fanatik yo te gen yon divizyon antre yo Yo di gen moun ki te renmen w Ki di bon men kote m kanpe Gen lòt ki di men kote l kanpe Sa a e se se yon fas a fas Bon m panse se jis moun ki t ap swiv yo Sa k chwazi Florans, Se paske yo konprann Florans. Ok. Èske ou konprann?
Mh. Se Trè tou. byen. Men, yon sèl moun ki anfas Florans, se Florans. Florans, What does that mean? Sa sa vle di pou ou menm? I was honored.
Yes, I was honored, se sa m sot di w talè an.
Why do you think tout moun sa yo vle travay avèw? Atis yo.
Ah bon yo vle travay avèm Wilfrid, m pat konn sa non. Mwen m nan koulis gen anpil bagay kem tande e ou.
Ah ou tande sa, m pat konn sa, m byen kontan tande sa. Oh wow. Ah Wilfrid banm nouvèl la, m pat konn sa. E poukisa daprè ou menm?
Eh m panse se fason m vann tèt mwen an. Ok.
Hum?
Fason m jwenn tèt mwen an, ki fè ke tout moun ap toujou vle travay avè m, m s on moun ki toujou onèt avèk nan tout sa m ap fè.